Zanmi Radyo Top Haïti, koute chak madi ak chak jedi 5 èn aprè midi, Ijans Sante. Ijans Sante, yon emisyon ak Doktè Jovanie Laila Bien-Aimé k ap fè w konnen tout sa w dwe konnen sou lasante. Pa bliye, chak madi ak chak jedi, 5 è nan aprèmidi, sou radyo Top Haïti ki sou platfòm ra Zeno Radio, sou paj Facebook Top Haïti ak sou radyo kominotè yo, manm Rezo Fanm nan Radyo Kominotè ann Ayiti yo, REFRAKA.
Bonjou bonswa tout oditè ak oditris Radyo Top Ayiti ak EFAK. Se Doktè Bien Aimé. Jodi a nou pral pale de yon mezi prevantiv ki enteresan anpil pou gason ak fi ki se kontrasepsyon. Bonjou Doktè Bien Aimé. Sijè sa enteresan anpil Doktè Bien Aimé. Bonjour Marjorie. Wi se yon sijè ki enpòtan pou fi ak gason pou yo jwenn bon jan enfòmasyon sou prevansyon pou fi an pa ansent nan fè bagay. Òganizasyon Mondyal Sante di ke fanm ki nan laj 15 rive 49 an kapab fè pitit e yo ta dwe enterese a yon metòd kontraseptiv pou kontwole pouvwa fè pitit yo. Sa ap ba yo anpil avantaj tankou jwi sèks san risk, fè pitit, evite ansent rapid vit apre yon timoun ke ou fin fè, e li gen enpak tou sou ekonomi yon fanmi. Gen anpil metòd ki egziste e yo chak adapte a yon tip de fi oubyen yon gason. Doktè, ou pale de anpil metòd ki egziste, ou di pale nou de kèlke ladan yo? Wi Majorie gen anpil metòd, Nou genyen abstinans, ki se pa fè bagay. Ou kapab lè w ap fè bagay ou itilize kapòt, gen kapòt fi, gen kapòt gason. Ou kapab itilize metòd pilil ke yo rele ankò grenn. Ou ka pran piki. Ou ka mete enplan nan matris. Ou ka rete fi an nèt oubyen rete gason an. Ou kapab lè fi a gason an fè. bagay e lè gason an pral voye li retire peni l, sa yo rele koyit entèwonpi, ou kapab itilize tou metòd kalandriye a ki chita sou yon konesans peryòd fètilite ka yon fi. E metòd kalandriye an li valab sèlman pou fi ki gen règ yo regilyèman. Ok, doktè, ann fon pale de grenn nan. Li anpil e anpil moun itilize l e anpil moun gen move konsepsyon de li. Moun ti moun, sa w panse? Wi Majori, jan w di l lan, grenn nan itilize anpil. Li se youn nan metòd kontrasepsyon ke yo plis itilize an Ayiti. Li pwoteje fi a pandan l ap pran l ap pran l. Kou l kanpe, li riske tonbe ansent. Li prezante sou fòm yon plakèt ki gen ladan 28 konprime ke w itilize pa mwa, kote ke w ap gen pou pran yon konprime chak jou. Gen diferan tip de grenn, gen diferan kalite, men tout ap fè menm travay e anpeche fi ansent. Se sak fè. Ou pa dwe pran grenn nan men yon zanmi paske w te wè yon zanmi ap fè kontrasepsyon avèk grenn nan ou deside fè l tou, ou sipoze ale nan yon sant sante kote ke yo pral fè egzamen pou ou, yo pral poze w kesyon pou wè èske w pa deja malad, èske w pa yon pwoblèm sante ki ka fè ke w pa ta dwe pran grenn nan. Ok, jan wap pale a, èske pilil la danjere? Non Majó, menm si gen anpil rimè sou li, tankou yo di li rann fi steril, li bay kansè, se manti. Grenn nan pa fè fi steril e li pa bay kansè. Pa kont, gen de moun ki gen de seri de maladi jan m di w lan oubyen tou ki gen de movèz abitid ki vrèman pa mache avèk grenn nan. Tankou yon fanm ki ap fimen. Lè l ap pran grenn nan, li a risk anpil pou l devlope maladi kè. E sa k fè, Yo ta konseye fi sa swa li redui anpil nan jan l ap fimen oubyen li kanpe l nèt pandan l ap pran pigil li. Se pou sa li enpòtan pou w ale nan sant sante pou yo fè egzamen pou ou, pou yo poze w kesyon sou sante w pou wè èske w elijib pou pran pigil la. Ok doktè, yo di pilil la fè moun gwosi, èske se vre? Bon. Sa pa toujou vre, men sa konn rive tou ke gen de fi ki gwosi pandan ke lap pran grenn nan. Men, pwa pa ta sipoze, pwa ke lap pran pa ta sipoze egzajere, pa ta sipoze anpil. Ok, kijan yon fanm dwe pran grenn sa alò? Ok, jan map di an, fi an dwe ale nan sant sante a majori. Li vreman enpotan ke se nan sant sante ke l ale. E fòk li byen tande eksplikasyon pwofesyonèl sante yo e pataje ak yo tout dout ke li te ka genyen. E jan m te di l lan, pou plakèt ki gen 28 konprime ladan an, fi a dwe pran yon grenn chak jou nan menm lè a san rate yon jou. Oh! Doktè, e si fi a ta bliye yon jou, sa l ap fè? Si fi a bliye pran li Majorie, Lè l sonje li nan demen an, li dwe pran l nan menm moman an, epi li dwe pran konprime li an ke l te dwe pran nan jou a nan lè nòmal la. E li ta dwe ale nan sant sante pou l rankontre yon pèsonèl ki ap ede l pran yon desizyon adekwa. Ok. Fi konn di y ap senyen, ki sa k ka fè sa? Lè yon fi ap pran grenn, matris la konn rive poko abitye ak priz òmonal la, li ka fon ti seny. Si l wè seny an pa anpil, fi a dwe jis pasyante e kontinye pran grenn yo. E si tout fwa li wè l t ap bay anpil san, se pou l kouri ale wè yon jinekològ pou l konnen ki sa ki fè sa. M ap redi, li enpòtan anpil pou chak fanm ki vle fè planin ale nan yon sant sante ki pi pre l pou l jwenn bon jan enfòmasyon e nenpòt efè ke li ka, e nenpòt efè li wè ke li pa renmen ki parèt, li dwe retounen kote li te pran grenn nan pou l konsilte pou yo ka wè kisa ki fè sa e kisa pwofesyonèl lan ka fè. Nou remèsye tout moun e nou di nou bon lajounen, bon lannwit. Se te Doktè Byeneme pou Radio Top Haïti ak Rifa.
Zanmi Radio Top Haïti, koute chak madi ak chak jedi 5 è napremidi Ijans Sante. Ijans Sante, Yon emisyon ak Doktè Jovanie Laila Bien-Aimé k ap fè w konnen tout sa w dwe konnen sou lasante. Pa bliye, chak madi ak chak jedi, 5 è nan aprèmidi, sou radyo Top Haïti ki sou platfòm ra Zeno Radio, sou paj Facebook Top Haïti ak sou radyo kominotè yo, manm Rezo Fanm nan Radyo Kominotè ann Ayiti yo, REFRAKA.